Salut tout moun, salut tout moun, mwen pot yon lòt nouvèl pou nou ankò, tout moun kap sipòte fitografik waw nan moman sa kap fè, ki pot video dèyè kamera de video map travay, ki pot nouvèl pou nou, ki pot reyaksyon video, ki pot seri pou nou, ki pot. yon pakèt bagay pou nou. Jodi a la m pral pale nou de moun ki tap mande kijan ou ka retire kòb ou fè sou YouTube la. Nou konn règ lan deja YouTube enstale règ sa depi an 2018 kote pou fè 1000 abòne e answit 4000 è de tan vizyonaj. Lè w fin fè tout sa yo mezanmi e pa yon bagay ki difisil pou touche kòb la sou YouTube. Lè'w fin travay e pa bliye tou tout video wap travay yo fòk se video paw video ke ou ou santi ke pa gen lòt moun ki te gentan poste'l plizyè fwa sou chèn YouTube lòt moun epi ou menm ou vin de telechaje'l pou moute'l sou chèn YouTube pa'w sa vle di ke mezanmi men kijan pou'w touche kòb la sou YouTube wap annik fin. Fè kantite ap ou ap mete kantite kòb ou vle touche pa mwa, si e chak 6 mwa. Pou pi piti se 100 dola pa mwa ou ka touche sou YouTube. Men, ou ka mete tou ou vle touche chak 3 mwa. Men kantite kòb ou vle touche chak 3 mwa. Ou vle touche pa chak 5 mwa, pa chak 6 mwa, etc. Lè nou antre nan AdSense, nan Google AdSense, n ap wè kijan nou ka konfigire bagay yo pou nou touche selon. mwa ke nou vle touche a. Ok. Kounya la, lè w fin fè kantite kòb sa sou YouTube, w ap wè kòb la sou kont Google AdSense ou. Pi devan m pral di nou sak Google AdSense lan e kijan l fè asosye a YouTube. Gen anpil moun ki te gentan konn sa tou men m ap vin nan yon lòt video. pi konsantre sou sa pou nou. Kounya lè w fin fè kantite kòb ou te chwazi pou fè pa mwa, w ap ajoute kat bank ou. Li ka yon Mastercard oubyen li ka Visa ki se 2 kat de kredi ki trè popilè ke w gen kòb sou li epi w gen aksè pou w retire kòb tout kote. ebyen wap mete tout nimewo sa e YouTube mande w yo si epa bank wap touche kòb la wap mete nimewo e Google AdSense ap mande w tout sa wap mete tout enfòmasyon kont bank ou epi wap ranpli fòmilè yo answit tou ou ka touche pa kont PayPal non epa PayPal non answit tou ou ka touche pa Western Union. Pral di ke gen anpil moun ki touche pa Western Union ki pa bezwen touche l pa kont bank yo. Imedyatman kòb la fin disponib, ou annik al nan Western Union e tou depi lè w fin monetize a, w ap gen yon ti kat YouTube ap voye ba w pou l di w felisitasyon, chèn YouTube ou monetize. Bagay sa ap fèt lè w fin monetize w premye fè 10 dola US sou chèn YouTube ou a. Tankou ak tout video moun gentan gade anpil anons pase sou li ou fè 10 dola wap wè ti dola parèt sou Google AdSense epi yap diw byen konfigire Google AdSense ou avèk yon bon direksyon kote yo ka jwenn yon bagay stil de pòt mesaj yo oubyen kòd postal, mesaj postal sa vle di mesaj postal ou m pa konn lè wap gad film ou konn wè yon ajans oubyen yon moun konn vin depoze yon mesaj Vin pote yon mesaj pou yon moun nan yon anvlòp, lè gen dwa moun nan ap dòmi, li annik fouye l nan bwat la. M ap mete yon imaj la a pou nou, gad imaj sa a byen w ap wè tip de bwat la, yo annik fouye mesaj la pou li. Enben tou, gen biwo pou sa tou nan tout peyi selon peyi kote w ap viv la, gen sa nan tout peyi, lèfini tou, si ke yo pa ta lage l devan pòt ou, y ap lage l la. Konsa tou, lakay ou gen dwa pa gen bagay sa, yo depoze l pou ou nan biwo. ki pi pre a, m di w konsa, gen gwo peyi, yo ka annik vin depoze l lakay yo paske yo konnen tout kay moun gen sa nan gazon yo depi w ap antre, e konsa tou, peyi k pa twò gen bagay sa yo, yo mete biwo pou sa, sa vle di gen biwo pou sa, w ale w di, Salut m vin dèyè kat Google AdSense mwen, lè w vin dèyè l, w ap jwenn nimewo a, w konfigire Google AdSense ou, ou mete tout bagay, w ap wè. Konbyen wap touche pa mwa e chak lè kòb la rive. Epi wap ka touche pa kat de kredi tankou master card jan nap gade video e ti kat sa ki yo rele l debito an espanyòl ou konprann nou ka rele l kat de kredi tou ke w fouye nan nenpòt kès de lajan nan lari a wap wè kès la tou an ou fouye l ou retire kòb ou. Ebyen a menm bagay sa tou depi w mete tout kòd yo nòmalman. e YouTube ap voye YouTube a Google AdSense ap voye kòb sa sou kanè bank ou dirèk lè kòb la vini wap annik konfigire l ou di ou voye kòb la oubyen tou ou al dèyè kòb la janm tap di w la nan western union sa pral depan de fason ou konfigire Google AdSense pi devan m pral fè yon ti video pou m pale de Google AdSense kisa l reprezante e li son m te ka di w, yon konpayi anndan Google la. Li se yon konpayi anndan Google la, menm jan YouTube se yon konpayi anndan Google la. Ok. Braw! Fitografik ou a ap pot anpil nouvèl pou nou nan tout bagay ki gen pou wè ak YouTube, ak e Facebook, ak Instagram, epi anpil lòt bagay ankò m ap pote pou nou. Ret branche sou Fitografik ou a, gen anpil bagay k ap vini.